Bonswa tout zanmi kap koute si Bondye pou nou kiyès ki ka kont nou papa Bondye ki nan syèl la nou di w mèsi pou gras ou mèsi pou amou w mèsi pou mizèrikòd ou mèsi pou tout sa w fè pou nou pou sa w kontinye fè. Mande w a beni chak moun ki pral tande pwogram sa Senyè, mande w va avèk yo. Nou priye w konsa o non de Jezi amèn. Frè m ak sè m nan Jan 3 vèsè 16. Bondye tèlman renmen lèzòm li voye sèl pitit li a, tout moun ki va mete konfyans yo lan sèl pitit li a, yo pap peri yo va gen lavi ki pap janm fini. Bondye pa voye pitit li a sou latè pou l kondane lèzòm. Men Bondye voye l pou lèzòm ka sove. Se Bondye t te pale, se Bondye t fè l vini. L ap reyisi lan tout sa l ap fè. Frè m, sè m, chanje. Bondye renmen nou. Nou dwe obeyi Bondye. Nou dwe mete nou osèvis li paske Dye renmen nou. Lanmou Bondye gen pou nou se yon bagay mèveye, yon lanmou san parèy. Ki moun ki ta Bondye? E sèl Bondye ki pou ta Bondye. Ou menm k ap koute m la a, èske w konnen pati renmen Bondye renmen w? Ou menm ki pa konprann lanmou Bondye gen pou ou, Bondye renmen nou tout. Nou chak genyen diferan esperyans ak Bondye. Nou chak Bondye fè yon bagay diferan pou nou. Lanmou Bondye gen pou nou yon lanmou mèveye. Chante pou li, fè louranj pou Bondye, wi, ofri l aksyon de gras. Remèsye Bondye paske li bon, ni li pap janm sispann renmen nou. Bondye se Bondye nou tout gen lan nou li kraze sèkèy pou nou gen lan nou li chire rad dèy pou nou gen lan nou li anvwaye dat antèman pou nou gen lan nou kap koutem la Bondye bouche tou lanmò pou nou fè louranj pou Bondye balanse monw. Adore Bondye. Di l mèsi pou tout sa l fè pou nou. Wi, se Bondye ki padone tout peche, ki geri tout maladi. Lan Jan 3 vèsè 16, wi, Bondye tèlman renmen nou, li voye sèl Pitit li a. Bondye pat gen 2 pitit li pat gen 3 li pat gen 4 yon sèl la 2 grenn zye lan zye Bondye li etirel poul sove limanite poul sove mwen menm avèk ou oh Bondye bon mwen beni non letènèl an toutan. Se pou loranj li toujou lan bouch nou. Chers amis bien aimé fè loranj pou Bondye chante pou li dil mèsi paske li pap janm sispann renmen nou. Bndye renmen nou wi Bndye renmen nou chèz ami ke Bndye ki fè syèl la mwen mandel poul voye tout sòt kalite benedisyon sou ou menm paske li renmen nou. Son Dye ki pa gen yon plan de malè pou nou men yon plan de nouvèl de pè pou mwen menm avèk ou. Loure Letènèl ka yè bon ka sa mizèrikòd dira toujou. De jenerasyon an jenerasyon lanmou Bondye li san parèy. E yon lanmou ki san pati pri. Frè m, sè m, ofri Bondye aksyon de gras, chante pou li, adore li, pale jan l bon, jan l renmen nou. E se yon Bondye ki pap janm sispann renmen nou. De pitit an pitit, de jenerasyon an jenerasyon. Son Bondye damou, Dye de mizèrikòd, Dye de mon sali, Dye de bonte, Dye de gras. E li menm ki padone tout peche, ki geri tout maladi. Remèsye Bondye, di l mèsi non. Ofri l aksyon de gras. Pale ak vwazinay ak tout moun jan Bondye bon pou ou menm pou fanmi w e pou mwen menm avèk ou chante pou li fè solo pou li temwaye pale de grandè l wi li pap janm sispann renmen nou depi Pou toutan ak pou toutan Bondye renmen nou. Senyè nou mande w wa beni tout moun ki tap tande nou wa beni tout moun ki tap koute nou mwen mande w jete benedisyon sou yo sou fanmi yo sou pitit yo sou manman yo sou papa yo e sou tout fanmi yo. O non de Jezi, amèn.